Mwen ye deske m ap bay pèp la manchèt pou l delibere tèt li. Jodi a, medam ak mèt mwen, operasyon Bwa Kale a l ap kontinye. Operasyon Bwa Kale nan kat kwen peyi a. Depi gang vini nan zòn nan, Bwa Kale! Depi asasen antre nan zòn nan, Bwa Kale! Operasyon Bwa Kale! Pa gen afè fè bak nan batay Bwa Kale a. Jodi a 16 me 2023, nou di pèp ayisyen di l pa kapab ankò.

Pa gen perimèt, makèt pèp la kraze ki se Kwabosal, tandike makèt Boulos ap fonksyone. Romanes, ou atake m pou tèt Reginald Boulos. Romanes, ou atake m pou Dimitri Vorbe. Ou pa atake m paske m ap bay manchèt. Paske manchèt la se zam pèp ayisyen an. Jodi a. Tout moun la konnen kijan m fèt, kijan m leve. Nan katye popilè yo, nan katye popilè yo lè n parèt, nou di pèp la, nou pa abiye gang, nou pap abiye gang, men omwen fòk nou batay pou n derasine asasen kriminèl yo anndan peyi a. Lè n konnen Romanes, Romanes Samedi pran lajan nan men Dimitri Vorbe, li pran lajan nan men Reginald Boulos,

Depi Ariel Henry antre nan zòn nan, bwa kale jodi a, bwa kale a pa ka rete nan zèl sapat la, fò l moute anwo, fò l moute anwo, makèt pèp la kraze, makèt pèp la kraze.

Operasyon Bwa Kale a ap kontinye. Jodi a, nou wè kijan asasen yo, yo bezwen detwi karaktè m, yo di m se gang dèske m ap bay manchèt. Jodi a, tout medya ki gen lajan nan men yo pou stope mouvman Bwa Kale a, yo pral pran Bwa Kale a tou. Paske jodi a, batay Bwa Kale a dwe kontinye sou tout fòm. Jodi a, se paske. Nou pa gen kantite, nou wè pèp la bezwen grenn manje ak li. Nou mande dyaspora, nou mande senpatizan, patizan, olye n voye 50 dola ameriken, bay yon ayisyen kado, voye 6 grenn manchèt fè l kado. Olye w voye 100 dola ameriken, fè yon ayisyen kado, voye yon douzèn manchèt fè l kado. Jodi a, Romanes, ban m di w, m p ap ka anfase w. Si w te pou libere, si w te vle batay pou peyi, se pa konsa w t ap fè l. Jodi a Romanes, m ap mande w yon kesyon Romanes, Romanes, resezi w, batay bwa kale a pa gen mèt. Mwen m pa mèt batay bwa kale a, se pèp ayisyen an ki mèt batay la. Jodi a, apre moun ap di yo mèt batay bwa kale, bwa kale pa gen mèt. Jodi a m pou grenn bagay, si w vle apiye batay bwa kale a, fè pèp la gade yon grenn manchèt. Operasyon bwa kale sou tout fòm. Jodi a, pa bliye nèg sa yo, yo gen bòs yo ki se Reginald Boulos. Yo gen bòs yo ki se Dimitri Vorb. Yo gen bòs yo ki nan tout bwat eta yo tou. Lè w wè yon fè bwaz y ap frape. Jodi a nou menm nou di nou pa gen bòs. Romanès sonje se Joseph Lambert te vini sou do machin se Jakmèl avè w. Mwen menm m pa gen bòs. M se pitit madan Polo. M se pitit geto. Jodi a mwen wè geto yo antrave. Jodi a mwen wè popilasyon antrave. Se yon grenn manchèt m ka mande patizan m. M ka mande senpatizan m. Soude pèp ayisyen avèk yon grenn manchèt. M mande yo yon grenn manchèt. Men afè asasen kriminèl ap teworize popilasyon an. Non sèlman sa, gen medya k ap travay pou yo, nou di nou menm, Bwa kale! Depi se moun ki anfas batay Bwa kale a, Bwa kale! Depi se moun ki pa vle batay Bwa kale a vanse, Bwa kale! Pase Bwa kale a nou di zòn nou pa gen dwa gen bandi. Zòn nou, bandi pa gen dwa soti nan lòt zòn pou l al vin kache nan zòn nou. Se pou sa n bay grenn manchèt la. Kòm Romanès di, se gang mwen ye dèske m ap bay manchèt, li pran foto m, l ap fè tole avèk foto m. Jodi a, Theriel Thelus te di, Mwen se pitit Magalie Habitant. Theriel Thénise banm di w byen. M se pitit Ghetto. M se pitit Delma 30. M se pitit Mòn Marinèt. Jodi a, moun ki pa ka dòmi nan Bèlè, se pou yo m ap goumen. Moun ki pa ka dòmi nan katye popilè yo, se pou yo m ap goumen. Theriel Thénise banm di w byen. Lè ou t ap travay nan. Yo pa dakò Bwa Kale a pase yo wè Bwa Kale a, li ka rive sou Reginald Boulos. Bwa Kale a ka rive sou Dimitri Vorbe. Bwa Kale a. ka rive sou tout asasen yo. Nou di bwa kale l ap kontinye jiskaske n delibere. Pou ou menm gon fizyon antre Ariel Henry e Moïse Jean Charles pa rapò avèk komemorasyon e. Ariel Henry e Moïse Jean Charles? Bon m pa ka pale de bagay sa yo paske m panse Moïse Jean Charles e bò kote popilasyon an pou l kanpe. M pa pral opine sou li. Si Moïse Jean Charles vle gen konfyans nan popilasyon an, Okap, Ariel pa ka pile Okap. Ariel touye Jovenel, moun Okap si n gen dinite tou fè Bwa kale a sou Ariel Henry. Pase m konnen ke bwa kale a prepare pou Ariel Henry, menm si l te vini avèk sniper, l te vini avèk elikoptè, l te vini a sa l vini a y ap pran l. Yo prepare pou Ariel Henry nan Okap. Ok, mèsi.